Bon, e aplikasyon an ouvri jodi a, jodi 6 janvye a, alo 6 janvye a se vandredi, e he nan bon pa nou an li ye toujou, donk 6 janvye, e aplikasyon an ouvri. Se ta di, se yon bagay koul cho, li te kuit, ke administrasyon an tap prepare, alo lè m di administrasyon map pale de gouvèneman ameriken an, tap prepare an fèt. Alo jodi a. m ap ba ou plis detay sou ki jan pwosesis la ye, ki tip de moun ki kapab sponsorize w e ki jan y ap sponsorize w la, ki moun ki kapab aplike, ki jan tou yon moun ki te Ozetazini deja ki li menm te depòte eben ki kontrent li genyen ki fè l p ap ka patisipe nan pwogram sa. Alò pwogram nan se avan tou yon pwogram imanitè. Sa vle di lè y ap fè yon bagay li gen yon vize imanitè. Ebyen yo gon jan yo manyen l, yo gon jan yo jere l e se plis ou mwen avèk plis fasilite. Alò sa pa vle di ke w ap bon non, sa vle di ke li pi fasil pou l fèt. Alò premye enfòmasyon an, ou ka toujou genyen yon avoka imigrasyon ki li menm travay pou ou ke ou ka peye l frè li menm pou travay pa l si l ap ranpli dosye pou ou. Men. Aplikasyon wap fè a son aplikasyon gratis. Gratis ti cheri, sè ta di ou pap genyen pou peye leta ameriken on goud pou sa wap fè a. Sa pa vle di ou pap peye non. Si son moun wal mande fèl pou moun nan mande ou peyel sa se ou menm de manyè prive ki antann avèk on moun pou peye. Sa li sa se afè paw se pa afè gouvèneman etazini. Men pou gouvèneman etazini an. ou pap peye on goud. Donk si w gen yon avoka imigrasyon k ap travay pou ou, se ou k al kontakte l, w al nan biwo l mezanmi, ou bwè kafe nan biwo moun nan, ou bwè dlo nan biwo moun nan, enben fò w peye l kòb kafe l la, fò w peye l kòb dlo l la, sa yo prensip yo ye. Ok. Donk kounye a, ban m antre nan detay yo avèk nou. Pwogram nan, se yon pwogram ki nouvo. pou peyi tankou Ayiti, men se pa fòseman yon pwogram ki nouvo, se yon pwogram yo expand, se a di y ap agrandi, puiske moun peyi Venezyela, li menm, te gen tan ladan l deja. Donk moun peyi Venezyela te ladan l, e se yo menm jisteman ki fè administrasyon an manyen lòt bò a, paske moun peyi Venezuela yo pa yo a reyisi donk administrasyon an eben pèmèt lòt moun rantre jisteman nan tip de pwogram sa piske administrasyon an li menm rann li kont ke li reyisi pou kategori Venezuela e ede yo avèk pil Venezuelen ki t ap vini sou fwontyè la eben donk yo ekspann li yo agrandi l yo mete 3 lòt peyi. nan zòn nan ladann 3 lòt peyi ki m ta ka di pwoblematik prèske ki se Kiba ki se Ayiti ki se Nikaragwa donk 3 lòt peyi sa yo yo mete nasyonal peyi sa yo ladann plan administrasyon an lè m di administrasyon m ap pale de gouvèneman ameriken alè yo rele l administrasyon amerikèn donk gouvèneman ameriken plan administrasyon an e ben administrasyon an li menm prevwa akeyi chak mwa Nan kad pwogram sa, mwen presize ki son pwogram imanitè. Se a di son pwogram yo fè pou yo ka bay yon tretman pi miyò a de moun ki gen pwoblèm. Se sa yo di w lè yo di yon pwogram imanitè. Se a di y ap chèche manyen malad la e kote k fè l mal yo pou yo mete pansman sou li. Enben yo vize donk bay 30 mil migran sa yo posibilite pou yo vin viv e travay legalman. Ozetazini. Eben, si moun sa yo vle imigre donk legalman Ozetazini, alò moun ki soti nan 4 peyi sa yo, alò 3 nouvo peyi yo, plis Venezyela ki li menm te gen yon pwogram ki an plas konsa depi mwa doktòb, eben yo dwe jwenn yon parenn ki elijib Ozetazi. Alò m pral ba nou detay kijan yo kapab parene moun. Paske gen anpil anpil kesyon ke anpil anpil moun t ap poze nou yè. Frère mi kote map jwenn yon parenn kijan m ka gen parenn ki moun ki pou parenn mwen nou pral reponn tout kesyon sa yo pou ou alò ou mèt sere kesyon yo wi li enpòtan ou mèt fon ti sere kesyon yo nap vini avèk pati kesyon sa yo pou ou nap fin ba w kad jeneral la e answit nou pral reponn a kesyon patikilye yo alò e e e ti kòb fransè a kesyon patikilye yo ok enben kisa li ye. Moun yo donk dwe genyen yon parenn, parenn nan dwe elijib Ozetazini, e donk parenn sa dwe prè pou l bay moun sa yon soutyen finansye. Gon moun ki di pa gen son. Se pa son k pa genyen si telefòn ou pa moute volim nan, men se nòmal pou pa tande. Si telefòn ou an ou play live la, men w pa t bay telefòn nan volim, donk se nòmal pou pa tande, se pa son k pa genyen, si genyen 400 moun anba yon live ki tande, si w wè yon grenn moun pa tande, eben wi. se ou menm ki gen pwoblèm, pa gen pwoblèm. Donk pou kounya, pwosesis la, li antyèman an liy atravè yon aplikasyon biwo la dwann o Zetazini genyen e donk ki pral pèmèt migran yo planifye ki jan yo kapab benefisye ti rantre sa o Zetazini. Alò mwen menm mwen prale nan pati ki enterese nou an. O premye chèf, ki se pati pou Ayiti a, bay Venezyelyen, e Nikaragweyen, Kiben, e moun sa yo pa kouzen m, yo pa bòpè m, yo pa ras mwen, yo pa manman m. Donk se pa mwen menm, se pa afè pa m yo ye, m fon depoze yo yo menm. Dayè Kiben yo gentan gen kont avantaj yo deja. Donk m fon ti depoze sa la. Alò migran yo, ebyen wi, gen yon kategori, alò se 2 kategori migran, nou menm nou gen 2 kategori a, paske nou gen anpil anpil moun ki prezan Meksik. Pa pi ta ke yè, m ap swiv yon repòtaj TV 5 Monde an franse, dayè Ayisyen yo, jisteman, nou ka konprann ke yo pale franse sètènman, alò, enpe ladan yo, nan zòn Tapachula, o Meksik, e donk w ap wè kominote, yonn nan kominote ki pi prezan yo, se kominote ayisyèn yo. Alò, moun sa yo menm, gen yon lòt aspè nan bagay la pou yo. Men la m pral pale pou moun ki plis an Ayiti yo, avan m vini avèk pawòl moun ki konsène, moun ki deja o Meksik. Alò moun ki deja o Meksik yo, m panse, kon di moun yo, bout kouto miyò pase zong se vre, men gon prensip tou ki di, jwe mo klè. Donk li pa nesesè zanman m pou riske ou pral kouri pase sou fwontyè la epi talè w tande se ou menm yo arete epi y ap depòte w rapidman. Paske wi Biden pandan l vini avèk moso kawòt sa men sa yon baton l di l vini anvan tou. E baton an se pou moun k ap chèche antre ilegalman Ozetazini atravè fwontyè sid sidwès Etazini genyen. Donk si ou menm ou o Meksik, Swiv konsèy yo, rete nan sant Meksik kote w ye, oubyen jous bò kote fwontyè Gwatemala e kote w ye, e eseye ou menm pou aplike pou ret tann lè yo ba w lè a zanmanm pou w ka konn sa koz ou di lè a fè w fin bon. Dayè antre nan yon peyi de manyè ilegal se pa janm. yon trè trè bòn ide jeneralman kèlkonk, sa vle di ou ka reyisi ladan l, men anpil fwa sa ka rive ke ou echwe ladan l. Alò la, m prale pou moun ki pi konsène nou yo, ki se moun ki yo menm an Ayiti, deja ki deja prezan an Ayiti. E se kesyon sa yo moun yo t ap poze e se de kesyon dirèk e presi. Donk lè yo poze kesyon dirèk e presi, nou pa vire lang nou debò, nou al chèche enfòmasyon an pou nou vin reponn kesyon dirèk e presi. Premye kesyon tout moun te poze, se kiyès ki kapab sponsorize yo? Ebyen, pratikman nenpòt moun kapab sponsorize w, imedyatman ke moun nan sanble a yon sponsor. Alò la nou pral itilize yon langaj lari, e langaj lari a, li trè bon wi, li trè aplikab jisteman nan kad sa. Si w nan Pòtoprens kounye a oubyen w nan gran vil Ayiti, a lè m di gran vil la kote k gen gwo limena, ou konn tande medam yo ap pale w de sponsò. W ap wè tout jounen Farah François ap di w pou w la Gabilans se sponsò l. Marie Carmelle Rameau ap di a monchè mwen m gen 2 sponsò. Sponsò a se ta di yon moun ki ka ba w kòb. E sa sa vle di? Lè w tande Farah di w pou la Gaby la se sponsò l la, sa vle di pou la poko gen papye pou l vin ann Ayiti, pou l ap voye kòb, peye kòb kay la. Sa vle di sponsò a se yon moun ke yo wè ki gen mwayen pou l pran w an chaj. Sonje Prezidan Obama te bay yon dosye Advance pawòl. Eben wi! Se menm jan an li ye nan sa tou, ki se dosye imanitè sa, pawòl imanitè sa ke y ap bay la, eben jisteman, fò moun nan genyen mwayen pou sa. Se bon kritè la sa. Se a di moun nan gen dwa, se on sitwayen ameriken. Sa vle di Bertinie Catarina genyen paspò Etazini nan menn, donk li se on sitwayen ameriken, eben l gen dwa sponsò. Gen dwa genyen. Alò la, e m ap pale, pa bliye se de egzanp m ap pran ki pa fòseman la verite. M pa konn si Bètini Katarina e amerikèn li vre non. M pran yon egzanp pou fanmi n pa lanmerde l la. O, talè fanmi Bètini kòmanse bay Bètini chalè la, m pa pran nan chalè sa. Eben wi, zanmi mwen la, Mardochée Ajax, ansyen bon, li menm gen dwa se rezidan ameriken li ye. Eben rezidan ameriken an tou, li menm tou, li kapab yon sponsò pou ou. Alò sa se 2 moun ki se moun nou di ki byen chita nan peyi a. Se a di yon moun ki li menm te sitwayen ameriken ki gen rezidans, e ben moun sa yo w ap di moun sa yo se moun ki byen chita nan peyi a. Gen dwa tou se yon moun ki benefisye azil Ozetazini. Eben wi, si ou gen yon moun, alo pa bliye non, kritè pou moun nan ka sponsor w la, fò l gen mwayen an, e m ba w egzanp medam nan Pòtoprens yo byen, lè yo pale de sponsor la, sa di yon moun ki ka ede yo, se vre sa y ap pase. Sa vle di medam nan Pòtoprens yo, yo pa nan chèche moun yo renmen, yo chèche moun ki ka ede yo, m ap salye Farah François sou trak sa. Donk yon moun ki gen azil, si moun nan gen azil li Ozetazini, eben li gen mwayen, Leta wèl gen mwayen an poul sponsorize w la eben wi li menm tou li kapab sponsorize w alòske nan peyi a li menm pou tèt pal li poko gen rezidans alò alevwa poul ta sitwayen ameriken on moun tou ki gen dwa gen tps tps la k son stati tanporè de pwoteksyon Ebyen moun sa tou gen dwa sponsorize w. Sa vle di pase nèg la gen ti pyès la w pa konnen l fè kòb. Dale lè l gen ti pyès la l pa fè kòb. Ebyen si l al travay li ka fè kòb. Gen nèg ki genyen nan bòlèt. Gen nèg ki genyen nan loto w pa janm konnen chans nèg la. Se pa konbeton w genyen Etazini zanman m. Se ki chans ou genyen. Gen nèg ki sot al Loyola. Jeremi la lè yo vin etazini yo vin tou bon Sandy merisma vin nan nouyòk la al jwenn yon nèg renmenn la epi kozel tou regle men son vye tipiyès ki nan dèyèl men etan e tipiyès la a zanmanm li gentan chita sou depot 500 600 mil dola revni pasel gen bagay lap fè donk li gen yon tipiyès moun ki gen tipiyès deja alò pa bliye nou nou pap pale de moun ki yo menm aplike pou tps. A wi, pase l enpòtan pou yo tande mo a pou nou konn mo a. Christopher Prévilon, zanmi m ki anba live la, li fèk vini Ozetazini, pandan l la, yo bay yon tps, donk li menm li elijib. Pou tps la, alò tps la se Statut Temporaire de Protection ke yo bay la, donk li elijib pou Statut Temporaire de Protection sa, donk li elijib pou li, li al aplike pou li, men yo poko voye okenn papye ba li. Donk si yo poko voye okenn papye ba li, nou konn tande des animateurs kap kriye pou bagay sa, kap plenyen, di yo pa ka vwayaje pou tèl bagay, pase yo pa gen papye nan men yo, yo fè aplikasyon an depi 6 mwa, 7 mwa yo pa janm di yo anyen. Ebyen wi, tout jounen ou tande de moun ap pale ou de bagay sa, a monchè pou dat nou aplike pou bagay sa ou pa janm voye bagay sa ba nou, donk moun sa yo menm yo pa ladann. Men on moun ki li menm te genyen tps deja, alò gwo zanmi di Fernando lage link lan, monchè oo m te ka lage, non son son telefòn ye m pa ka lage link, m pa ka lage link si m lage link li live ap koupe, e se sou on telefòn mwen ye, wi wi. E moun. ki li menm te gen tps la deja, sètadi yon ansyen vyewo, yon nèg ki te gentan gen tps li deja, menm si kounye a li nan pwosesis pou l renouvle tps li a, men li te genyen l deja, sètadi ou konn wè l vin nan antèman matant li ann Ayiti, li konn vin nan antèman tonton l ann Ayiti, li konn al nan maryaj m pa konnen Sendomeng. Sa di se yon moun ki gen tps li deja. Sa di menm si tps ki nan menn nan li pral renouvle l la yo poko voye lòt nèf ba li men li menm li kapab sponsor. Alò pa bliye nou, m ba nou detay la byen. Teknikman nenpòt moun ki gen mwayen pou sa. Sa a di pou moun nan ede ou. Menm jan Farah François fè a, li pa bezyen konn si nèg la bèl gason, si li pa bèl gason. Li pa bezyen konn si nèg la gason, si li pa gason. Bagay konsa pa enterese l, depi nèg la ka peye kay la, Farah François dakò renmen avè l. Eben wi. Donk nenpòt moun ki gen mwayen ekonomik lan, eben wi, kapab sponsor ou. jiskaske donk pouvwa a, donk sistèm nan pral fè background check sou li pou yo konnen eske moun sa se vre l ka sponsor w la. Si se yon moun zanman m ki t al nan prizon paske l te vyole, ok, ok, woy, ok, e m ta pral pran move egzanp la, m manke cho, eskize m pastè! Mwen kal nan zen, mwen kal nan zen, mwen fon ti avanse bouch mwen papa. Mhm. Mwen kal pou move egzamp la sou pas. Eh, Eskize m paste. Mhm. M tap nan kont ti moun, m evite kont. On moun ki li menm yo te kondane paske l te vyole ti moun. On moun zanman m ki tal nan prizon paske l te vyolon ti moun. Eben wap dako avem, dan set vi ou dan zi not, yo ba akite moun sa ap di pou l menen moun la. A di moun sa son delenkan liye. Ok donk moun sa se yon delenkan li ye alò nou tout pa ka poze kesyon yon sèl kou fò nou tann tou mezanmi ew yon sèl moun yon sèl bouch m gen m pa gen 4 bouch nou poze kesyon yo twòp fon ti tann kite m finn a premye koze a donk premye moun ki kapab sponsò yo se teknikman nenpòt moun ki gen yon stati ke leta konnen nan peyi a ki gen mwayen pou sa. Se a di moun nan gen dwa on sitwayen ameriken, se a di li gen dwa on moun ki te vin natiralize tou o Zetazini ki se sitizen peyi a, li gen dwa son nasyonal Etazini, li gen dwa donk son moun ki gen rezidans nan peyi Etazini, gen dwa son moun ki gen azil o Zetazini, gen dwa tou son moun ki gen tps deja. E mo deja a, m peze sou li nan ti pyès la, paske gen anpil moun ki fèk vini, ki yo menm kapab vin di, wi epa m gen ti pyès, non poko gen ti pyès zanman m, ou aplike pou yon ti pyès. E gen yon gwo gwo tonton diferans nan sa. Alò nan bagay sa tou, medam nan Pòtoprens yo rezoud pwoblèm nan byen. Se aplike ou aplike pou yon ti pyès, ou poko gen ti pyès la zanman m. Ou elijib pou ti pyès. Se trè trè diferan. Paske gen anpil lòt bagay ki gen dwa fè yo pa janm bò ti pyès la. A wi, gen lòt bagay ki ka fè yo pa janm bò ti pyès la. Lè yo mande w pou al fè e ti bagay dwèt sa yo, nou wè ti bagay dwèt sa yo timoun? Yo rele yo byometrik ozetazini. Lè yo mande w pou al fè anprent, anprent lan zanmanm, e ben lè yo mete l nan sistèm nan, e ben ok yo jwenn ou se yon manm yon òganizasyon malandren. Alò lè m di òganizasyon malandren, ti mesye, ti mesye pi ba, ti mesye pi ba yo, kote m soti a, wi, ti mesye pi ba yo, ti mesye, ti mesye, ti mesye ki konn bay pwoblèm yo, nou pa byen site non moun sa yo nan live mwen non, ti mesye a pwoblèm yo, ti mesye k ap bay gouvènman ameriken pwoblèm yo. Donk lè konsa. Eben zanmanm yo do a e misye nou pa vle misye nan peyi nou an. Okontrè misye son nèg pou nou òganize nou vit pou nou kouri retire nan peyi a. Pay misye manb ou òganizasyon malandren. Donk ou elijib pou tps la men tout tan yo poko baw tps la donk wou gen tps tou. Donk se elijib ou elijib ou fil on aplikasyon pou kapab gen tps. Donk ou menm ou pa ka di mouche ou pral mennen moun nan peyi a. Pase pou tèt pa w, e deyò w ye toujou, ou poko anndan. Ok, deyò w ye toujou, ou poko anndan sistèm nan. Fon ti poze. Ok. Kounye a tou, anpil nan nou k poze kesyon an, e mwen wè kesyon an klèman klè. M kwè se Walky ki poze kesyon an, e Paul Walky. Eske yon moun ka sponsorize plizyè moun? A wi! M pran egzanp la ba w toujou, egzanp dwèt mwen yo. Nou pa wè gen dwèt ki pi long ke lòt? Fon gade byen. Le pouce, l'index, le majeur, la lunaire, l'auriculaire. Eske yo menm jan? Non yo pa menm jan. E ben, le majeur a, li pi gwo ke lòt yo. E ben, le majeur a gen dwa gen plis kòb. Si m gen plis mwayen, eben sa ka rive zanman m ke m ka sponsorize 4 moun. Paske m gen mwayen ekonomik pou sa. Alo l enpotan wi pou n presize a. Pa bliye la n ap pale de yon aspè mwayen. M gen mwayen ekonomik nan menm, donk m ka sponsorize 4 moun. Aloske gen yon lot li menm. ki pa gen mwayen ekonomik lan, ki pa menm ka sponsorize 2 moun. M pa konn si nou konprann non. Donk gon lòt li menm ki pa gen mwayen ekonomik, li pa menm ka sponsorize 2 moun. Ki pa ska, gen dwa li pa ka sponsorize menm yon grenn moun tou. Paye gen sa tou wi. Ok. Donk, on moun, pou zanmi ki te poze m kesyon an, wi yon moun kapab sponsorize plizyè moun. Men avan, kiyès ki kapab sponsò? Sponsò w la li gen dwa on moun. Men sponsor la tou l gen dwa se yon biznis. Sponsor la tou l gen dwa se yon enstitisyon o Zetazini. Sa yi moun nan gen yon papye. Donk moun ki ka sponsorize w la, lè m di moun nou mal pale, e moun nan gen dwa se yon moun fizik, men gen dwa se yon pèsòn moral. Donk gen dwa se yon biznis, gen dwa se yon enstitisyon. Alò kòm se aspè moun nan m wè k plis poze kesyon an bò isi a, Fò m di moun yo tou, yon moun donk ka sponsorize plizyè moun, men envès la, li tout osi valab. Sètadi ou menm ki pa gen anpil moun nan fanmi ou ki gen mwayen ki ta ka bay blan di mouche men garanti men mwayen nou genyen an men nivo, alò pa chak eta yo genyen sèy de povrete. Alò, an Ayiti, yo ba nou l wi men nou pa teni kont de li reyèlman. Pa egzanp, an Ayiti, nèg ki twouve l nan Nòdès, nan Nòdwès yo, se yo menm ki pi pòv an Ayiti. Alò, m konnen n ap di m, o, valè batiman k ap debake nan zòn nan, valè bato, valè gran amatèk la. Alò, si Leta pa gen done yo, lè IHSI ap pibliye chif sou Ayiti, Eben zòn ki pi pòv an Ayiti yo jeneralman se departeman Nòdès, Nòdwès yo se yo menm ki jeneralman pi pòv an Ayiti. Se a di ou ka di m wi men eske se vre eske se pa vre m ap di w monchè se chif ofisyèl ke IHSI bay ki se Enstiti Ayisyen ki li menm ap okipe l de pawòl statistik nan peyi a. Se a di ou gen dwa al gade sitiyasyon pèsonèl pa w ou di wi mwen m gran nèg Wi men nan zòn nan ou pa pou kò ou. Se konbyen revni ki gen nan zòn nan, konbyen mwayen ki gen nan zòn nan, konbyen moun lap pataje a tou. Pa bliye yo fèl, donk se on mwayèn li ye. Mwayèn nan pa reflete sitiyasyon chak grenn moun. Li reflete sitiyasyon tout moun nan ansanm yo. Se a di kote moun yo pi rich an Ayiti a, e ben wi, jeneralman se nan lwès moun yo pi rich. Se la ki gen plis richès ki kreye. Alò pa bliye nou se de done ofisyèl map pale avè nou. Ebyen wi ozetazini Ebyen tout moun ap veye sa nan tout zòn kote w ye alò menm lè w tande y ap ba w Obamacare w ap pran asirans biyo ebyen tout sa yo antre nan kalkil la zòn yo genyen nivo de vi ladan yo wi wi zòn yo yo genyen yon sèy yo rele sèy de povrete donk se an fonksyon de sèy de povrete a yo fè kalkil konbyen moun nan zòn nan kapab bezwen kòb pou l viv se konsa li ye. Donk kounye a, yon moun gen dwa pa gen ase mwayen, li pa fè ase kòb pou li menm li ta sponsorize w ou menm pèsonèlman, eben gen dwa se 2 k met ansanm, gen dwa se 3 k met ansanm, gen dwa se 4 ki mete ansanm pou sponsorize w la. M pa konn si nou konprann non sa m di nou an. Sètadi nan kay la, Ou pale avèk kouzon lan, kouzon lan di w li poko kapab. Ou mande e madanm ni. Oh madanm mwen move moun. Kounye w mande l e bèlsè l. Nou wè sa m di w la wi wi. E m bò kote pou poze yo kesyon konnen moun pa m nou ye. Oh moun pa m nou ye timoun. M ede nou. Sa tou ka e pa mwen non. Si wè nou ba vini Etazini e pa mwen. Mph e pa mwen. M yon bon moun m ye. Donk. Se konsa bagay la ye. Ki donk, yon moun, li pa kapab, e ben li gen dwa chèche yon dezyèm moun, li gen dwa chèche yon twazyèm moun, li mete avè li pou l kapab vin sponsò, paske ou menm, ou kapab genyen plizyè sponsò. Pa bliye, avan tou, se pa jennen y ap jennen w, se pa maske y ap maske w, se yon bagay imanitè. Mo imanitè la vle di yon bagay ede, lè moun bezyen ede w, li bò kou plizyè kote pou pase. Alò, gen anpil moun k ap poze kesyon anba live la, ban m tou retire kesyon sa anba live la pase yo poze l twòp, Èske moun nan dwe fanmi w? Non! Ban m repete l ankò, Non! Moun nan pa bezwen fanmi w. Ginette Jules Constant, zanmi pa m, bòn ane! E bonne année salitasyon e Ginette Jules Constant Ginette Jules Constant se afè pa mwen e bonne année bonne année m espere Bondye beni w a tout fanmi an madame Constant ebyen wi moun nan li pa bezwen fanmi w moun nan gen dwa se yon zanmi l te ye e talè Farah m pa zanmi w non Farah li enpòtan pou m presize sa pou Farah pa vin di m Fernando èske nou zanmi non Farah nou pa zanmi ok Farah nou pa anyen ditou Farah nou pa gen okenn lyen Farah silvouplè. Non li enpòtan, li enpòtan pou tou presize, ba e tale la moun yo ba lachte fanmi. Fara nou pa fanmi, nou pa zanmi, nou pa anyen ditou. Dayè m pa gen telefòn fara nan moman an, pa eseye rele m silvouplè. Nou pa gen telefòn, telefòn mwen pa bon fara. Telefòn mwen dezaktive, anmerde le moun. Donk moun nan, li pa enpòtan pou moun nan fanmi w. Gen dwa son zanmi w li ye. Gen dwa son moun ou te travay kote l. Sèlman w ap presize lyen w gen a moun nan. Donk nan aplikasyon an. Wap presize lien ou genyen avek moun nan. Alo gon mesye ki rele le duc ki di Fernando konbyen kob pou moun nan genyen an men le duc gèlè fèk vini anba live la oubyen li pat tande premye eksplikasyon an. Le duc on moun ki fè 15 mil dola nan New York a on moun ki fè 15 mil dola nan Ohio. a yon moun ki fè 15 mil dola nan Florida yo pa genyen menm nivo de vi. Alò misye genlè pat tande eksplikasyon m te bay la. E se sa k fè m te pran egzanp lan pou Ayiti. Mwen te eksplike nou nan done IHSI yo, nèg ki nan Pòtoprens lan li pi byen ke nèg ki li menm twouve l nan Nòdès, nan Nòdwès yo paske se depatman sa yo ki pi pòv an Ayiti. Se pa chif pa m non, e pa mwen menm Fènando Estime k deside yo pòv la non. se chif IHSI pibliye yo, eben nan dènye ane sa yo, se nan zòn sa yo ki genyen plis pòv an Ayiti. Se sa yo mete kòm chif. Se pa mwen menm ki fè ankèt yo, nou konnen m pa p travay pou IHSI. Sa di se li mwen li yo. Donk Ozetazini tou zanman m. Se konsa ke li ye tou. Sa vle di done yo disponib. M pa konn ki kote ou ye, m pa konn nan ki zòn ou ye. Men chak zòn yo. Sou gon Google lè w wè m fin pale a tape seuil de pauvreté epi mete tel eta. Epi yap di w men konbyen kòb pou moun nan fè nan tel eta pou l anba seuil pauvreté a. Se a di si moun nan fè tel kòb, kòb la eben wi Yo konsidere l tankou yon pòv nan zòn kote l ye a. M espere ou konprann nyans lan, pase m sispèk sa w pa t tande oubyen w fèk vini. Alò, datoulèka, mwen reprann pou ou sitiyasyon an. Oke. Kounye a, mwen di nou, pa bliye se yon bagay imanitè. Donk, premye, sa w bezwen konnen an tou, moun nan pa oblije fanmi w. Se sa k fè m pale a vye Fara a la, m pa gen anyen pou m wè avè l. Dayè m pa gen telefòn tou Farah, telefòn mwen kraze. Wi, m anmerde le mond. Alò, sa ou dwe konprann tou, benefisyè la, alò m pa nan koze moun Kiben, Venezyelyen non, bagay konsa pa enterese m. Moun peyi Kiba, Venezyela, moun sa yo regle koze pa yo. Ti Fènando a e Fènando a itil li. Ou tande, nou pa nan koze moun Kiba yo, an fon depoze yo. Benefisyè la, e ben wi, donk dwe yon sitwayen Ayisyen, alò m ap pale pou sa k konsène pati Ayiti a. Fanmi imedyal. Donk, yon sitwayen ayisyen, sa vle di madanm ni, pitit li ki poko gen 21 nan. Alò, si ti moun nan, ki anvi aplike, pase mwen gen anpil ti jèn 14, 15 an kounya, ki yo menm, sou. demand pou koze pati alò lè w gen 18 an lontan w pat nan koze pati non timoun 18 an kounya yo gen lespri lè w gen 18 an lontan wap chèche yon pen a baw manje kounya timoun 18 an yo pati yo bezyen pati enben timoun ki gen mwens ke 18 an fòk paran li vwayaje ak li li pa ka di mouche map al chèche m jwenn yon mennaj sou facebook la kwè si ka pranm non tap e 16 an w gen e 17 an w gen ou poko ka nan pawòl sa yo wi paran w kou pase avèw. Alò gon zanmi ki se Youl Petyòt, oh Youl Petyòt afè pam mon amour joyeux, e m ta pral di joyeux Noël, enben m pat ko ba w joyeux Noël la, joyeux Noël, bonne année Youl Petyòt, e salutation a tout le monde, je t'embrasse. Alò Youl Petyòt, enben pou zanmi k poze m kesyon depòte a, alò sa repons lan tou otomatik, ou pat dwe depòte nan 5 dènye ane yo. Se ta di mesye ke yo depòte pandan 5 dènye ane yo la, yo dòmi deyò. Alò, malerezman, m konnen gen ladan yo ki gen dwa fache, ki gen dwa menm joure m menm poutèt sa m di a, men pa bliye non se yon travay mwen fè, donk ki se yon travay rechèch e poze moun kesyon al pale avèk moun, se pa mwen menm ki pran desizyon an. Donk si se te pou mwen menm, Etazini nou t ap rete, pa janm, nou pa t ap janm depòte. Donk se pa mwen menm ki deside kiyès ki depòte, kiyès ki pa depòte, se pa mwen menm tou ki fè lwa yo. Alò m espere n a konprann si nèg la te depòte pou l pa fache kont mwen, pou l pa vle manje m, Se pa mwen menm ki la koz sistèm nan deside konsa. Donk si yo te depòte ou nan dènye 5 an yo, ou pa genyen okenn chans pou di w ap patisipe nan pwogram sa. Alò pa bliye ou pap ka bay sistèm nan manti non. Paske yo te fè biometric pou ou zanmanm lè yap depòte w la yo te gen anprent ou zanmanm donk ou pap ka bay sistèm nan manti donk si yo te depòte w nan dènye 5 ane yo ou dòmi deyò ok pwen a la liy ou dòmi deyò si yo te depòte w nan dènye 5 an yo ok wi wi donk li klè nan sa alò nan moun yo depòte yo tou gen moun yo konn depòte yo ba yo 10 an alò si yo te ba w 10 an lè yo tap depòte w la eben malerezman ou dòmi deyò alò se pa mwen menm non ki deside a non m espere nou konprann. Se enfòmasyon mwen la pou m ba nou e reponn a kesyonman yo, mwen fè sa, donk mwen reponn a kesyonman yo. Donk si lè yo t ap depòte w la yo te mete w dizan, e bon ou pa ladan l. Ou, ou pa ladan l. Donk nan dènye dizan yo, ou pa ladan l. Si e nan dènye senkan yo te mete senkan pou ou, donk ou pa ladan l zanman m. Alò la se pa mwen menm ki deside, m presize anpil anpil pou nèg la pa di se mwen menm ki fè depòte dòmi deyò, e pa mwen menm. Oke? Donk li enpòtan. E pa mwen menm. Alò! Moun ki ap aplike anvan an, se sponsò la, se li menm ki ap aplike anvan, ki ap kapab, e la nou pa bliye non aplikasyon an ouvri la. Sa di pandan map pale avè w la la, gon nèg ki gen dwa ap gade m sou telefòn ni la, epi l ka moute sou òdinatè la la. Youl Petyòt ki li menm gen tan cho la pou l voye dèyè tout fanmi l an Ayiti, tout ras li Kafou, e ben wi l gen dwa gen òdinatè l ouvè la. Wi wi, e ben Youl Petyòt, ou mèt kòmanse pwosesis ou a wi, depi jodi a, ki se 6 janvye. 2023, m manke di 2022 eskize mwen, 6 janvye 2023, eben wi ou kapab kòmanse fè l. Alò moun ki an Ayiti a li menm. Ki ap mande m kilè l ap vini an, m ban ou kado kilè w ap vini tou, m pa konn si w ap vini tou dayè, e moun pa m ou ye fò m ba w laverite. Donk ou menm, e kòmanse fon ti imèl ou toujou, e fon ti imèl ou toujou, paske w ap gen bezwen ti imèl sa, pa bliye se ladan l y ap ka kominike avè w, lè y ap voye papye travay la pou ou si w reyisi, eben wi. Eben se ladann wap kapab. Alon pa bliye, majorite moun ki pral patisipe nan kad pwogram imanitè sa, son pwogram imanitè, donk yap baw otorizasyon pou vini Etazini, otorizasyon travay la pou 2 zan. Alon sa ka rive lè wap antre nan pò dantre a, pò dantre a. Ki se port d'entrée m pa konnen. Alò, mwen m konn pase nan port d'entrée pa la wout la pase m te Meksik. E Meksik m rete donk se pi m pase pa la wout men ou menm se jeneralman se pa avyon nou pase nou menm ayisyen. Alò m pa kwè gen anpil ayisyen k pase pa bato mizapa moun ki se boat people yo. Alò, majorite nan moun yo se pa avyon yo pase. Donk lè w rive ofisye k ap fè w antre a l gen dwa pa vle ba w dezan an men jeneralman. Donk se 2 zan li ye, donk sa ap rive gen 2 zan e pa bliye tou lè w gen tip de pwogram sa yo nan men w, ou prèske klè kon dlo kòk pase y ap renouvle l. Nou konn Ayisyen ti vòt la konte, chak lè pral gen eleksyon ap gen ti manifestasyon pa la depite pa la senatè pou yo ekri DHS ekri depatman deta, nou konn kòman bagay la ye deja. E la pou w la, e la pou w la timoun, degaje w pou w la, la pou w la e konsa l ye. Alò pa bliye moun sa yo tou yo gon avantaj bab e moustach. Yo pa nan pawòl tounen an Ayiti a ankò si yo bezwen vin gen rezidans Etazini. Paske bagay sa se yon anmèdeman ke l ye. Se a di moun nan gen dwa vin Etazini la epi l jwenn yon fanm renmen l, se a di yon fanm k ap ba l rezidans, alò l gen dwa se yon gason tou, e Youl Petyòt te jwenn yon gason ba l rezidans. Ou ka jwenn yon gason ba w rezidans tou. Pa m konnen. Epa Youl Petyòt gen rezidans li kounye a. Youl m ap byen pale Youl. Wi wi youl ap di Fernando pa mete de kozem deyò Ebyen youl koze a kaprè la wi tout moun konn koze a li a Carline Carline ki palem koze a wi youl Kòm tap fè konnen ou te gentan marye humm Carline ki gentan palem ou gentan marye humm la ou gentan marye humm Carline ki palem Ebyen wi ou gen dwa vini nan peyi a Ebyen lè ou vin nan peyi a zanmanm pa bliye ou gon stati donk nan peyi a ki son stati legal donk ou pap bezwen tounen. an ayiti zanmanm pou al pran rezidans pou al tann rezidans pae bagay sa gan pil moun ki konn di kèt mpa fin konprann bagay sa non kòman tounen an ayiti pou mal tann rezidans la eben wi ou pap bezwen zanmanm tounen an ayiti pou al tann pawòl rezidans ou pap bezwen bagay konsa donk ou pap bezwen nan tounen an ayiti paske bagay sa se yon anmèdeman ke liye donk ou gon stati legal. nan peyi a, donk ou stati legal sa ke w genyen nan peyi a, eben ou ka fè rezidans ou pandan ou rete Ozetazini. Ou marye avèk yon moun, eben moun nan li kapab aplike pou ka gen rezidans ou, eben wap ka rete la, ou pa gen moun ap di w eske wap tounen Pòtoprens pou al pran rezidans. E jan Pòtoprens nan ye a, depi yon moun do tounen Pòtoprens ou preske pè, ou preske anvi fou, eben wi, ou pap nan bagay konsa. Alò zanmi an mande m pou konbyen ane wap genyen nan. Eben premye a, sa yo ba w la se pou 2 zan. jeneralman kèlkonk ke yo ba wou l. Yo ba wou l jeneralman kèlkonk pou 2 zan. Alò ou pa bezwen gen enkyetid. Menm si ou tande sistèm nan ap ba w bagay pou 1 an, pou 2 zan, jeneralman ou toujou gen moun tou ki ap fè ti manifestasyon pou ou, ki ap fè ti pale pou ou, pou yo renouvle tèl bagay, renouvle tèl bagay. Donk ou pa bezwen tchwe tèt ou nan sa. Oke? Donk pou sa ou pa bezwen tchwe tèt ou. Alò gon zanmi di m, Fernando, ki non aplikasyon an? Alò ou menm la, e misye di m yo Meksik, enben wi, ou ka toujou ale la kounye a pandan m ap pale avè w la, CBP One, ou ka dawonlod li, ki se yon aplikasyon mobil, ou menm e zanmi m ki di m li yo Meksik la, CBP One nan. CBP One nan, ou kapab dawonlod li kounye a sou te, alò, w ap sot sou live mwen byen antandu si e sou telefòn ou ap dawonlod li, e byen antandu. Donk ou kapab sot sou live la, ou dawonlod li, ou menm ki o Meksik kounye a, aplikasyon an rele CBP, alò. anglè eskize m, CBP, one, alò fò m di l an kreyòl, one a se one, se a di one, CBP, one, ok, alò m bay li an bon kreyòl, talè w pral tande yon nèk di w Fènando pa ka di one non, l di one, w ap jwenn yon, w ap jwenn yon rès moun, yon rès dechè imen Kanada k ap di yon bagay konsa kanmenm. Ok, donk CBP, one a, ou menm ki o Meksik la, pou zanmi ki o Meksik la k ka poze m kesyon an, eben wi, si w nan sant peyi Meksik, ou nan zòn Tapachula yo la nan dènye. kwen an la ou pa bezyen zanmanm nan avanse vin pre frontye ret tann zanmanm nan prosesus an liy nan tann pae gen delè zanmanm e gon nèg ki te di m on mo il est urgent d'attendre alo anpil fwa lè moun nan dil urgent ou konn se urgent pou prese liye non e ben sètèn fwa l ka urgent tou pou atann wi pou fon ti tann fon ti tann fon ti tann antouka apati de jodi vandredi a sipòtè potansyèl yo. Ebyen yo kapab postile oprè de DHS la. DHS la se Department of Homeland Security, se a di Departeman Sekirite Enteryè peyi Etazini pou yo ka soutni de moun ki elijib via sit entènèt sa ki se www.uscis.gov. Slash CHNV Alò pou zanmi ki li menm ki se Youl Petuel ki tap mande m sit pa l la li menm si l bezwen postile pou de moun nan Eben wi ou kapab ale sou sit entènèt la ki se ww pwen alò m te di l an anglè ban m bay li an kreyòl e bon ayisyen an USCIS pwen GOV. Bar, alò bar la e sa yo rele slash bar e yon ti bagay kwochi, wi, ti baton kwochi. CHNV. Ok, vwala. Donk, moun sa yo, reprezantan òganizasyon sa yo ki swete postile Antanke moun donk ki pral sponsorize moun nan, enben yo pral deklare soutyen finansye yo. Se a di yo pral deklare mwayen pa yo, mwayen yo genyen, e yo pral pase tou verifikasyon sekirite pou yo verifye eske yo pa. nan alò gon moun ki ekril pou mwen mèsi fene fene ekril pou mwen mèsi paske mwen mpat ka ekril mwen sou telefòn mèsi fene fene ki ekril pou mwen alòl gon rès dèyèl wi wilpetiòt sa w ekri a pa konplè non se www.uscis.gov bar ch NV ok donk se fene fene sa fene fene ekri a moun ki wè kòmantè fene fene a sa fene fene ekri a se li menm ki bon ok pou zanmi k meksik ki te pozem kesyon an ok pa gen pwoblèm. Antouka moun sa yo ki pral chèche sponsorize de moun nan, eben yo pral verifye eske ou pa gen pwoblèm dezagreman nan peyi a. Sètadi eske se pa ton malandren ou ye. Alo eskize m lage koze a jan n ye a, men konsal yo konn an Ayiti gen anpil malandren, eben wi, o gen anpil malandren an Ayiti. Oh kijan peyi a fè gen tout gang sa yo ah monchè peyi a chaje malandren monchè oh peyi a se lè malandren sa se osi li ye wi malandren jwe pou malandren malandren ap sponsorize malandren malandren ap goumen a malandren malandren ap fè lapè a malandren malandren se pi gwo sponsor lòt malandren parèy yo non non non non nou chaje malandren ah monchè peyi a pa tap jann ye a monchè si nou pat gen tout malandren sa yo nan peyi a oh peyi a pa manke malandren ann kite koze sa pa nan koze malandren sa yo nou ye ann kite koze sa donk. Se konsa li ye. Alò pou zanmi Meksik la, eben pwen dantre ou pral genyen pou prezante ou, yn fwa ke ou menm ou gen randevou, eben se Arizona, donk se nan Nogales, m konnen si se o Meksik ou ye w ap gentan gen tout dodo nan men w. Si e Texas, ou prale nan Brownsville, ou kapab ale nan Hidalgo, nan Laredo, oubyen nan Eagle Pass oubyen nan El Paso. Si e nan zòn Californie ou ye. Notaman ti mesye kanba nan Baja California yo m salye yo, alò m konnen gen anpil jèn ayisyen ki malerezman la jounen jodi a m ap pale a la nan Baja California, ebyen ou prale nan zòn Calexico oubyen San Isidro donk se la ou pral gen pou ou menm eks. Eee kozi moun yo eee reprezante w pou di w represent. Alò gon zanmi k di m Fernando depi yè m ap rele w, a fò m di nou m depi mwa a kòmanse a m pa gen aksè a telefòn, sètadi sa pa itil anyen pou w rele m m pa ka pran apèl e jeneralman apèl yo pa moute tou. Telefòn nan pa fin twò bon e m poko ka achte lòt e konpayi a di m l ap chanje l pou mwa me, m ap tann mwa dmi. Donk pandan 5 mwa sa yo, telefòn mwen an pa ka pran apèl. L pa ka pran apèl, mesaj yo, depi 4 an m te kòmanse bat kawè yo e Whatsapp la pa t tèlman bon. Donk e n ap fon tann, n ap tann mwa dmi. Yo pa vòlè m yo. Èske m ka al achte telefòn? Y ap ban m yon lòt telefòn an men. M ap tann mwa dmi a. Humm, si yon moun bezwen m, n ap pale an priyè. N ap pale an priyè, n ap konekte pa Lesentespri. Sa k pase la? M pa pral achte lòt telefòn. Telefòn nan pa twò bon timoun. M fè yon poze sou telefòn nan. Donk zanmi Meksik la, mwen espere ke mwen menm mwen ede w anpil, anpil, anpil. Alò gen yon zanmi li menm ki an Ayiti ki di, Fernando, ki tip de dokiman m ap genyen? A! Alò jisteman ou menm, ou pa gen anpil travay w ap fè non too. Non non non non, se goumen pou goumen pou jwenn plas ou pou aplike. E asire w ke sponsò w la, li menm, fè ti bagay pa l yo byen. Paske ou menm ki an Ayiti a, premye mo a ou genlè pa t la nan kòmansman an, m te pale de yon bagay imanite. Humanitaire. Ki sak pou fèt pou yo baw on manje m pa konnen tankou gen siklòn ou byen gen inondasyon bò lakay ou byen gen yon tranbleman de tè lè yo vin separe manje ou kanpe nan liy nan. Alò m espere analoji m bay la misye byen konprann analoji a. Kisa w fè si se moun okay ou te ye lè te gen siklòn okay la ou byen lè te gen tranbleman de tè okay la. Ou kanpe nan liy yap bay manje a. Sèlman w vin bonè nan liy nan pou ka gen plas devan. E pa sa w fè pa nan liy nan w kanpe. Epi yo bay manje a. A mwens ke moun kap bay manje a di se pou fanm a timoun sèlman lap bay manje a. Ebyen si e pa pou fanm a timoun yap bay, se pou tout moun yap bay manje a, ebyen kanpe nan liy nan. Vwala. Se kanpe nan liy nan. Degaje w ou jwenn yon plas nan liy nan. Alò m pa mande w al pouse moun ki devan yo non nan liy nan. M konnen nou a di ou fè nan do w, ou di m kanpe nan liy nan fò m jwenn. Non non non non. Ou kanpe nan liy nan. Ebyen se sa sèlman ou gen pou fè zanmanm, kanpe nan liy nan. Sak pi enpòtan pou ou kounya se chèche rapidman, piske sètènman ou konnen pral gen anpil demand, sètènman ou konnen pral gen anpil moun ki bezwen antre youl petyòt. Ebyen pou gentan mande sponsò w la, Fernando sot ap pale la li di bay la ouvè depi jodi a 6 janvye. Depi maten l ouvè, li gentan 3 zè apremidi li pral 4 è la, èske ou gentan aplike? Se kesyon sa pou poze moun nan. Fernando te diw depi Jodi a 6 janvye bagay la ouvè li pral 3 zè apre midi kounya la wap eske wap kite jounal 4 è pranm pou pa aktive se sa pou poze moun nan kòm kesyon eske lap kite jounal 4 è prann poul pa gentan al aplike wi wi alò tout moun konn kijan bagay la ye deja lè premye sa rive eben nenpòt kote a zanmanm e bay ok premye sèvi eben wi ou mete w an pozisyon alò kounya fòw verifye eske moun nan li menm. Pa genyen ti kèk ti move dosye pa bon, kèk ti move dosye pa serye. Ou konprann? Gen tout sa yo tou. Ok? Donk genyen tout ti pati sa yo tou. Eske moun nan genyen ti pa bon l? Eske moun nan genyen ti dosye pa serye l? Sa, se ou menm avèk moun nan k ap e konnen, k ap deside koze w. Alò fò w verifye tou. Eske moun nan gen mwayen? Alò moun yo konn pa ba w averite. Mande moun nan Eske l genyen ase revni? Alò anpil fwa, Ayisyen ki ap viv aletranje yo sitou, e lè pa Ayisyen non, fò m di tout moun ki ap viv aletranje, paske m gade yon pakèt Nepalè nan peyi Katar, yon pakèt Filipen nan peyi Katar, mwen mande moun sa yo ki sa yo di paran yo lakay yo. Paske w gen enpresyon moun yo bay paran yo yon manti fè kwè y ap byen mennen. Alò m p ap pale de Ayisyen, m retire mo Ayisyen an nèt. Nepalè, m wè Katar, Filipen. M wè gen anpil ladan yo k ap ekstrèmeman mal amize. M di tèt mwen sa y ap fè nan peyi a la? Poukisa yo pa tounen lakay yo? Men siman yo di moun lakay yo ke e gran nèg yo e kata, yo gen yon wa nan men yo oubyen yo gen yon prensès nan men yo. Alò, lè moun yo deyò, pwobableman yo fè tip de bagay sa yo. Lè moun yo deyò, enben anpil moun konn deyò epi y ap fè tip de bagay sa yo pou yo di, wi, men ki valè bagay yo genyen, men ki sesi yo genyen, men ki sela yo genyen, alòske se pa t vrèman nesesè. Donk, kounye a se pou di moun nan, banm la verite, la verite a se ki sa, konbyen revni ou fè, eske revni ou fè a kapab pèmèt ou sponsorize yon moun, si moun nan se moun paw li ye, ou kapab pozel kesyon an direkteman, moun nan se matant ou li se tonton w pozel kesyon an direkteman. A eben si w pa genyen l, eske lap nesesè poun mande kouzen nou an nou konnen k nan yon bèl djòb, poun mande tonton nou k nan yon bèl djòb, poun mande nè sa, Nou konnen k fè anpil kòb, eske l kapab sponsorize w pou ou avè w pou nou 2 a met ansanm? Donk ou kapab poze kesyon sa. Donk li enpòtan pou fè sa. Alò pou zanmi k repoze kesyon, ou pa bezwen refòmile l 50 fwa. Mwen di w nenpòt moun ki gen revni a, ki gen kapasite pou l pase background check y ap fè sou li yo, kapab aplike pou ou kòm sponsò w la. Sa vle di moun nan te gen dwa se rezidans li genyen. Moun nan te gen dwa se yon sitwayen ameriken li ye. Moun nan te gen dwa son moun ki gen ti pyès kèk jou, menm jan avèk e Youl Petyòt. Moun nan gen dwa son moun ki te sou azil, li kapab aplike pou ou. Nan ti pyès la, mwen eksplike tou senpleman, gen yon kategori moun ki li menm pa ladann. Tankou moun ki yo menm fèk jwenn tps la, ki yo menm la di e yo elijib pou tps la lè yo aplike pou tps. Hello how you doing? Donk moun sa li menm li pa ladann. Alò fò mal kite nou la wi timoun nou konnen m gen timoun. M gen timoun wi map tou nan rès koze a pita. Ou konprann ki di m konsa menm fè nan do. Non bagay pa fasil non lè zanfan dabò. Wi wi. Alò sak pase genyen. Donk ou menm si ou aplike pou tps yo poko janm fon papye ba ou di ou gen tps la zanmanm. Ou te elijib pou tps. Ok tout moun konnen ou te elijib. Eben kounya ou aplike pou tps yo poko voye papye tps ba ou. Ou pa ka di wap mennen moun la. My love. Ok. Antouka e E res moun yo, map kite res koze a pou pita timoun, pase nou konnen, e depi w tande yap rele papa, fò papa a prezan, e wi pi gwo job mwen nan lavi se papa, e job sa priyorite a. E I love you guys, antouka e pa dekouraje, si gen kesyon nou met kite yo anba live sa, m pa di al ekri m non, kite yo anba live la, alò pou w rele a ou pa bezwen menm pèdi tan rele m, m di w m pa gen bon telefòn, donk sa pa gen okenn itilite pou w di wap rele m oubyen wap tèks mesaj. Kite yo anba live la, lè map gade live la e map ka wè kesyon yo, map ka vin avèk plis repons pou nou tou e men koze timoun nan, timoun nan e priyorite a. Lè fò zanmi mandem pataje link lan m pa kapab paske se yon telefòn mwen ye, mwen bay sit la moun ki bezwen sponsor la www. Uscis. Gov. Alò e uscis pwen gov ww pwen uscis pwen gov alò l te gon rès dèyè l wi e m kwè se Nene Nene ki te ekri l pou mwen rès la se chnv ww pwen uscis pwen gov bar oblik CHNV Sa se pou moun ki sponsor yo kapab al kòmanse, sipòtè potansyèl yo, al kòmanse postile. Pou zanmi ki te di m li Meksik la, mwen di l aplikasyon l ap bezwen download la, se aplikasyon k rele CBP One nan. Aplikasyon ki rele CBP One nan. Alò m wè gen anpil moun k ap di ban m kòb pou m fè tèl bagay pou ou. Non, si yon moun di w sa, se yon gwo vòlò l ye. Alò si son avoka imigrasyon wal pran fòl fò peye travay li paye son teknisyen liye fòl travay men aplikasyon an se gratis wap ranpli bagay la nan bòk konsène gouvèneman ameriken an se a di gouvèneman ameriken pap mande pou peye pou sa ou pa gen anyen pou peye gouvèneman ameriken an. Donk ou pa dwe gouvèneman ameriken an anyen donk gouvèneman ameriken an ou pa dwe l anyen anyen anyen anyen anyen donk ou kapab degaje w avèk gouvèneman ameriken an donk ou pa dwe anyen anyen anyen ok antouka e a byento e wi wi antouka se konsa sa ye e djòb papa djòb papa priyoritè nou konn koze a deja.